Se kadash men kat se kat nan se kat nèg yo te ba nou gen youn se nan men chire nou te prann. Sa vle di se kat nèg yo te ba nou gen youn e lè chire te mouri an nou pran pa chire. A la kote gen koze papa. Konbyen yo vann kalash yo? 5 mil dola ameriken. 5 mil dola nou te gen kat kalash pou 20 mil bon banm tou konte pa chire a fè 25 mil dola kalash. Ok 25 mil dola kadash. Epi m pa bezwen pale w de lòt bout 9 milimèt, fò nou gen pase 30 9 milimèt. Chak 9 milimèt sa yo vann nan 2 mil dola ameriken. Nou gen 2 grenad, chak grenad sa yo vann nan 700 dola ameriken.
A la kote gen koze papa! Nou gen 2 gaz, 2 gaz Pòtigal. Gaz sa e gaz ou kabure. Gaz sa yo vann nan 500 dola ameriken.
Ou pral fè total la. Ou wè eske mwen menm m te ka posede lajan, m pa bezwen pale w lòt lòt ti bagay m genyen sa yo se pa se pa moun ki te ban mwen yo.
Paske gen lòt ti bagay m te gen nan bouch. Peyi a mande m konbyen kòb grenad yo, grenn grenad yo? Chak grenad yo vann 700 dola ameriken. Chak grenad yo 700 dola. Sa fè 1400 dola ameriken grenad. A la kote gen koze papa. Bon ok.
Di m sa w panse. Pou yo a imajine byen, antanke yon ti nèg k ap viv nan pwovens, antanke yon ti nèg k ap viv nan pwovens, fè konsòl la, Mèt Morin, pou ta bay li pou mwen, antanke yon ti nèg k ap, k ap viv nan pwovens, èske l ka posede lajan sa a pou l fè yon klin? Ann ale, ann ale, m ap fè l, m ap fè l pou ou. Ou di ou gen dis. Galil. Galil, e pou swasant mil dola. E dis zòreken.

Grenat Ou gen gaz la konbyen kob gaz la m pat sonje gaz la. Gaz la vann 5 mil dola gaz pòtigal. Ok ou gen ou gen 2 gaz. Wi.
Sa di ou gen 1000 dola ameriken gaz ou sèl. Wi. An nou reprann li nenpòt moun zetrèn. Brase lide. E Jovani fè kalkil la mwen bon m ka bay li rapid 60 mil dola e ameriken pou e e e e e. 9 milimèt? Non pou fal

Mil 400 dola ameriken grenad. Wi.
Mil dola ameriken gaz. Wi. E kòb galil la, 6 galil la? 6 galil la pou konbyen kòb?
Chak galil la 6 mil dola a, e m di w. An, ok, m, e, an, e, e, ou te ban m, e, o, 6 galil, m pot ko mete galil la. 30 mil dola ameriken galil. Ou te ban m 60 mil dola ameriken avan, se, e, e pou, e pou, e pou fal yo.

Ou pral kontrole ee kadash pou m pa kontrole pa chire a se kat yo te banou se kat yo te banou kat yo te banou an pou 20 mil dola a 5 mil dola epi plis nou genyen ee 5 ouzi a 3 mil dola ameriken ou tande plis nou gen 2 grenad a 700 dola ameriken
plis nou genyen 2 gaz a 500 dola ameriken

Map bay ou sèl li talè e odma map bay ou sèl li pou sèl fèl mwen kounya an nou fèl ou sèl. Brase li di. E 60 mil dola plis 32 mil dola fè 92 mil dola ou sèl. 60 mil dola plis 32 mil dola fè 92 mil dola 92 mil dola. 92 mil dola plis 60 mil anko. E e en.

Ok. Wè li pa bon nan. Ala kote gen koze papa. Eske w panse yon paranm te ka envesti tut kob sa nan mwen menm poum kole w plen.
Ala kote gen koze papa.
Bras lide. An ayisyen wi li vann 53 mil dola. Kès bal la vann 53 mil dola pou ki zam?
Wi. Se a a ayisyen wi, ayisyen. Ok, pou ki zam? Kèlkeswa zam nan, gen ladan yo e kès Kadash la vann e 50 mil dola, kès Galil la vann 53 mil, kès M14 la vann 55 mil. Talè, pran son Rodma, nou prale tou dousman, son peyi kap tande w, se lemond kap tande w, kès Kalash la vann 50 mil.

Mzojo te di m ou ka fè Mzojo te di m ou ka fè Ou ka fon jounen wap goumen ou ka fè 15 jou wap goumen paske ou gen bal. M pap ba w manti 15 jou pou m ka fè 1 an.
Ou ka fè 1 an wap goumen. Wi men m pap ba w manti pou m ta se kay bal m gen mwen menm kay. Kay bal. Wi.
Sa vle di. Brase lide.
Ou achte deja. Sa vle di map pale avèk ti peyizan jan w sot di m nan ti malere a. Ou se nèg kachte deja plizyè milyon dola ayisyen bal deja.
Ah monchè fòm fòm konsa mèt morin kounya fò leta ta imajinel eske mwen menm eske paranm gen byen poum ka vann poum te ka fè tout bagay sa oubyen poum ta fonde yon kleng paranm pa gen byen poum ta vann menm poum achte yon de kès bal alevwa poum ta posede zam sa yo humm jodia mezanmi tout bon reyalite.
brase lide. E polis nasyonal dayiti? Moutre jounalis yo. Moutre tout jounalis yo wè l. Yo pa ka antre nan reyalite a. Eske se yon baz lapolis m ta al kraze m pran zam nan? Oubyen tou, eske se polis m ta al tire pou m te pran zam sa yo? Paske m ta swete pou gouvènman an ta antre nan reyalite sa a. Jodi a, antanke yon ti pitit Mali, yon pitit peyizan, chak jou m ap pale Mèt Morin, paske m konnen si e de pitit Mateli m te ye, si e de pitit Brandt m te ye, m t ap gentan jwenn jistis mwen deja. E paske m konnen e pa ti pitit malere, lè w se malere, pawòl ou pa moute tab. Yo mèt te di w vòlè, tou antre nan yon kwen rèste avè vòlò la. Men lè w se gran nèg ou pa vòlè non, yo di w se raketè. paske w gen lajan tout moun bezwen prete nanm ou jij Depi bezwen prete nanm ou komisè bezwen prete nanm ou tout moun bezwen prete nanm ou sa vle di reyalite a yo kache sou li m ap priye pou m konnen si m te nan yon gran peyi jodi a m panse m te lapawòl mwen t ap triyonfe men m panse Bondye sèlman ki ka bay lèzòm jistis li pa gen yon ayisyen ki ka ba yon moun jistis li. Sèl mèt more gen moun ki gen konsyans ki ka rantre nan konsyans ou menn paka di anyen pou ou paske se pa li menm kap dirije peyi a se pa li menm ki antèt peyi a men m konnen gen sitwayen serye ki te antèt peyi a jodi a ki tap di yon mo pou mwen kanmenm ki tap di monchè yon pitit malere konsa ki gen 35 an depi lap viv li te lekòl wè sa m di w la pou l mete pou l viv menm pou fo fal m te konn ranje machin m tou jodi a koz yon koz yon djòb. Pozo job ki koz jodi a nèg la mete nan sitiyasyon sa a. Kenn moun pa ka wè sa. Pyès moun pa ka wè nan si ki sitiyasyon m mete m. Brase Se lide. pwòp sè m ki t ap depanse lajan pou mwen depi Monreyal, Kanada. Jodi a e paske l wè reyalite a, se sa k fè l pale avè m. Paske l te konnen depi m te piti m pa t anlè kite ni bandi. Si m son onèt tout pa t penyen konn fè afè m anrèg jodi a m pa t ap la ankò m t ap gentan mouri. M panse jodi. Se sèm kap voye liv depi anfas ban mwen. Lè Gavin wè son jèn gason m ye, li di monchè ou ta janti a goumen avè m. Si m bon, wap bon tou. Si m pa bon, nou andwa pa bon tou. Demen jodi a l vin bon, se djòb la pou fè pou m tchwe moun pou li. Twòp moun ki goumen avè l nan eleksyon. Twòp moun ki goumen avè l nan eleksyon ki fè l ka bon. Premye moun li ban m kòb pou m tire se moun nan. M manje kòb la m pa fè l.